Bonjou bonswa tout moun kòman nou ye espere ke nou tout anfòm byenvni sou paj Facebook la sou chanèl YouTube la Robens Joseph enfòmasyon nou pote pou ou jodia pa bliye te genyen yon kòd penal depi sou pwezidan Jovenel Moïse ki tap ba anpil pwoblèm men ki potko janm anvigè e sou gouvèneman sa a Yo deside mete l an vigè. Nan nouvo kòd penal sa a, ki sa ou jwenn ladan l? Ou jwenn ladan l kote ke timoun kenzan kapab deside pou yo plase, pou yo marye. E ou kapab jwenn tou andedan kòd penal sa a kote ke chen kapab marye oubyen plase avèk yon imen. Andedan kòd penal sa tou ou jwenn kouzen, kouzin kapab fè sa yo vle, kapab marye, kapab plase, byenke sa te konn fèt oparavan. Genyen anpil lòt bagay ke m pa site la ou jwenn andedan kòd penal sa ke anpil moun voye pye, pa egzanp ou jwenn ansyen senatè Jean Renel Senatus ki voye pye, m pral fè w tande sa misye di li menm ke l pa dakò, e jan nou konnen deja depi sou ansyen Prezidan Jovenel, misye pat janm dakò pou kòd penal sa te pran lari, e finalman ta sanble sou gouvèneman Ariel Henry a, kòd penal sa a, yo deside mete li an vigè. Nou pral eseye tande avèk mwen ki sa e senatè, ansyen senatè Jean Renel Senatus di, e pa bliye misye se yonn nan moun ki toujou ap defann sa ki gen rapò avèk fanmi sa ki gen rapò avèk prensip oubyen tout sa ki gen rapò avèk yon peyi tou, misye se yon nan moun ki toujou ap defann yo. An nou tande egzakteman ki sa misye di li menm nan entèvansyon pa l yo konsènan nouvo Yo vle lage nan gòjèt nou le 24 jwen k ap vin la a. 24 jwen se yon dat kote Ayisyen plante pyebwa anpil. Men anpil ti kolon ayisyen mele ak etranje vle lage nan gagann nou yon plantasyon ki se yon kòd penal. Kòd penal ki pral ranvèse sosyete nou an nan 5 a 10 an pi mal ke jan l ye jodi a. Yon kòd penal ki di timoun kapab antre nan fè bagay a 15 an. Medsen yo ap di n ke lè yon timoun nan fè bagay nan laj 13, 14, 15 an, li kouri risk pou li fè sa yo rele cancer de la matrice. Medsen yo ap di sa. E nan peyi avanse, menm yon chyen. ki gen premye règ li dezyèm règ li paka ansent la police des animaux ap pran chien an nan men mèt li paske ou paka jere chien men nou menm nou di nou pral lage timoun nou yo a partir de 15 ans nan fè sex nap legalize l paske vagabon isit bezwen timoun pandan ke yap kache pitit pa yo an France. y ap kache pitit pa yo Ozetazini, y ap kache pitit pa yo Kanada, y ap pwoteje pitit pa yo lakay yo, men yo vle fini ak pitit popilasyon k ap tande m la a. Se menm moun sa yo ki di, ki oze, mwen di oze, pale nan yon kòd penal de sa yo rele pwostitisyon timoun, sa vle di timoun ki lage nan vann kò yo pou lajan. E w konn sa k pi grav? Malfektè yo mete ladan l vèm de manyè okazyonèl. Sa vle di si w gen pitit ou, on nèg fè l kado 5 goud, anvan yon nèg a fè l kado 5 goud la di fò l kouche l, yo rele sa pwostitiye de manyè okazyonèl. Se sa mesye yo mete pou nou nan pwojè de sosyete ki rele kòd penal la. Nan kòd penal sa map raple yo di nou ke timoun yo kapab antre nan bwè alkòl alòske Ozetazini, an Frans, o Kanada, menm lè chevo blan ou mande pou w achte yon boutèy alkòl yap mande w fòk ou bay ID ou, fò w bay kat ou, fò w bay paspò w pou achte yon vè dalkòl. Men nou menm yo di nan kòd sa a, si timoun nan pa livre l pa pwovoke e l pa livre l nan konsomasyon abiziv e eksesiv, pa gen pwoblèm. Se nan menm kòd penal sa a, pèp ayisyen, zanmi manman ak papa k ap tande m, pwotestan, katolik, pwotwisan, franmason k ap tande yo, Moun ki nan sektè prive dèzafè, ki nan sosyete sivil la, nan menm kòd penal sa a, yo di, Si yon moun fòse moun fè sèks, fè bagay avèk bèt, y ap sanksyone moun ki fòse moun fè bagay avèk bèt la. Men si ou fè ti bagay ou pou kò w ak kabrit ou, ak bèf ou, ak kochon ou, Sa pa pwoblèm. Sa pa nan kilti nou kòm Ayisyen. Ayisyen pa konn marye a kabrit ni ak bèf. Ayisyen pa konn kouche sou menm kabann ak kabrit. Sa pa nan kilti nou. Li pa reponn ak mès nou. Se nan menm kòd penal sa yo di, si yon nèg kandida pou prezidan jodi a, ou bezwen gen pouvwa. Ou ka met zam nan men de jenn ti gason ki nan milye de grande vulnerabilité nou yo, m pap di de non dwa. Ou met zam nan men yo nan Latibonit, ou met zam nan men yo nan Nòdwès, ou met zam nan men yo nan Nòdès, yo mèt koumen pou ou. Kidnape, touye, vyole, fè kadejak sou moun, lè m fin prezidan, m pral ba yo sa yo rele gras prezidansyèl nan atik 216 kòd penal debouch lan. Li di.

ki dwe rantre. Lefèt ke yon moun ki ap ekri kòd penal la pou w gen relasyon ak kouzin ak kouzen w pa vle di pou w lage l nan kòlèt nan lestomak sosyete a. Si w gen ti vi w w ap mennen gason ak gason fi ak fi w se afè pa w, ou pa ka vin mete l kòm règle pou w di se sa a sosyete a dwe swiv. E se sa konba nou an ye jodi a. Pou m di a sosyete a, le kòd penal ke nou tande pastè Gregory Toussaint lanse yon petisyon e gen 175 mil moun, manman ak papa ki di non deja. Lè bawon di non, m pa tande dwa de lòm, paske nou ka konprann sa k fè dwa de lòm pa pale. Lè yap di timoun antre nan alkòl fòk dwa de lòm ta pale. Lè yap di timoun fè bagay a 15 an fòk dwa de lòm ta pale. M pa tande yo. Paske yo ka gen bagay pa yo yap defann tou kòm yap fonksyone yo sot deyò. Men nou menm je pran sur moi e sur le parti ke je dirige la responsablite pou m di a sosyete a fò n kanpe kont lòbèy sa a. Fò n kanpe pou n di non, nou pap vale l. Il faut que le code soit corrigé, il faut que nou retire fatra ki nan code la pou n rann code la yon code ayisyen ki ka pèmèt pitit mwen, pitit ou, pitit moun sa yo ki nan dyaspora a ki vle vini a nenpòt kèl moman retounen vin nan peyi yo pou yo sonje pitit yo ap vin nan Ayiti ke yo te konnen an, Ayiti ke yo renmen an. Incest, moun kap fè bagay avèk tonton, tonton kouzen kouzin yo nou ka frape rèd, kouzen ak kouzin ka frape rèd.

Li di, Men kisa w pa ka fè. Men anfas la, w gade w wè kisa w ka fè. Pa egzanp, yo di w, Kikonk fwa ou rapòse yon endividi a avwa du sèks avèk yon animal, y ap sanksyone w, men anfas la, w wè si yo pa fòse w, men kisa w ka fè. E se la yo panse nou se enbesil. Men gras a Dye, gen pitit peyi a ki al lekòl ki ka li. Bestyalite. Non. Kòd penal la p ap di w men kisa w ka fè. Kòd penal la ap di w sa ou pa ka fè. e se la yo pran nou nan psikoloji nou, yo di nou men, men sa w ka fè, epi sa w pa ka fè a, yo kite l pou bò l pran fason n ap pale de pwostitisyon enfantil, kote yo ap pa, mo sa a pa gen dwa itilize menm nan de peyi kòm Lèzetazini, kòm Lafrans, Kanada, si nan telefòn ou. Yo wè w genyen yon sèn de pònografi kote gen timoun ladan l sèlman, pou le mwens pèn ou kapab pran se twazan prizon. Men nou menm nou pè mètnan nou pale de nan kòd penal nou de pwostitisyon timoun. Timoun pa ka pwostitiye. Ou pa ka itilize tèm sa a pou timoun. Se mechan ke li ye. E mesye yo byen konn sa yap fè a, yo sere pa yo epi yap vin fè. Gen pwoblèm avèk plizyè atik nan kòd penal la men gen dòt ki la. Non. Kòm entèlektyèl, m pa ta ka di ke m gen pwoblèm avèk tout avèk tout kòd la. Kisa ou vle di? Non, se egzakteman atik yo t mande m yo e yo menm mande pou m korije. Yo plis ke yon senkantèn atik lan ke ou dwe korije. Gen 1036 atik ladan l. Yon senkantèn yon senkantèn se kòm jan Régulus te di talè a, se genyen yon pil mango anlè a gen yon grenn mango ki bon epi anba a pa bon epi yo di w achte lo mango.